Ou se pi gwo richès ou. Poukisa? Se paske kèlkeswa vwa ke ou chwazi nan vi sa, pou ou pwospere ladann, sa pral depann de abilte ou pou fè yon seri de bagay avèk konpetans ou. Ok, sa ka rive ke ou fèt avèk yon pakèt aptitid. Men, si ou pa travay sou yo, wap tankou yon pakèt bèl rad ke ou fèmen nan yon amwa pandan 20 è. Epi pousyè ap poze sou yo, fil arenye anyen serye pap janm regle avè yo. Se domaj men se konsa. Bonjour, je suis Luzanre Cadet e mwen pote opinyon m sou poukisa ou ta dwe envesti nan tèt ou. Envesti nan tèt ou se travay sou vi pwofesyonèl ou, sou vi pèsonèl ou Pou atenn yon objektif, pou atenn yon ideyal ke ou fikse tèt ou, plis ou ap envesti nan tèt ou, plis vi w ap siseptib pou li de meyè kalite. Envesti nan tèt ou, se chèche ogmante konesans ke ou genyen yo, se pratike, se eksplwate, se amelyore yon talan ke ou te genyen deja oubyen ke ou vle genyen. Se amelyore moun ke ou ye a. Mete konesans ke ou gentan genyen yo ajou tou. Se yon fòm devetisman paske sa ap pèmèt ou rete up to date. Sa ap pèmèt ou rete a la paj yon fason pou ou ka adapte ou avèk jan mond la ap avanse a, epi tou yon fason pou ou ka konkiranse lòt moun tou. Posesyon materyèl avèk pozisyon sosyal Ou gen dwa te fèt avèk yo, oubyen gen dwa gen moun ki te ede w genyen yo. Men si ou pèdi yo, se pral sou tèt ou pou ou konte pou ou regenyen yo. Sa vle di ke si ou pat travay sou tèt ou, si ou pat envesti nan ou, ou ka pa ka rekreye richès sa, ou ka pa ka retounen nan yon pozisyon ki siperyè oubyen egal avèk pozisyon ke ou te genyen an. Kijan ou ka envesti nan tèt ou? Daprè mwen, gen 4 fason ou ka fè sa. Premyèman, ou ka chwazi devlope yon talan ke ou genyen, amelyore li. Gen dwa se yon bagay nan domèn edikasyon, gen dwa se nan yon domèn ke w ap evolye, gen dwa se yon talan literè oubyen atistik ke ou genyen. Ou gen dwa pran kou patikilye pou ou fè sa, menm jan tou si ou pa gen ase kòb pou sa oubyen ou pa gen ase tan, ou ka itilize aksè a entènèt ke ou genyen an pou ou swiv. Kou sou entènèt la ki ka gratis, donk ou ka jwenn yon pakèt aplikasyon ki pèmèt ou fè sa, oubyen videyo sou YouTube kote genyen de moun ki ap aprann ou de eksperyans yo. Ou kapab tou ale nan konferans, patisipe nan atelye, nan webinè, aprann de moun ke ou konnen ki gentan reyisi nan sa w vle a deja, poze yo kesyon pou ou konnen kisa w ka fè, nan kijan w ka evite yo. 2, Pran swen sante fizik ou. Ou ka pratike yon spò, ou ka fè dans, ou ka fè egzèsis de fason regilye, ou ka deside al nan jim, ou ka manje pi byen. Syèt, jan de envestisman sa yo, yo konnen ti jan difisil pou w kenbe lè w fin deside fè yo. Men yo chaje yon pakèt avantaj paske lè ou deside pran swen sante fizik ou, 1. Gen mwens risk pou ou tonbe malad. 2. Malgre w rive yon sèten laj, w a fò, kò a fèm. Epi 3. Ou ap santi w pi kontan. Paske il è pwouve, bizarman, ke lè je ki fò de lekzèsis son pli ere ke lè je ki n fò pa de lekzèsis. Epi 4. Byen si, fè ekzèsis fizik ka fè w santi w pi alèz nan po w paske ou gen konfyans, ou santi w alèz nan kò w. Ou jis santi w ok. 3. 3, 3, 3, Pran swen sante mantal ou. Pran swen nanm ou. Jan de envestisman sa yo ka fasil pou bliye. Poukisa? Se paske n ap viv nan yon monn kote nou yon ti jan tèlman prese, nou pa vreman pran tan pou nou pran swen tèt nou. Poutan, envesti nan sante mantal ou, nan byennèt nanm ou, sa ka amelyore kijan ou santi ou, kijan w ap viv, epi tou li ka gen anpil konsekans sou rapò ke ou gen avèk moun. Gen yon pakèt fòm denvestisman ke ou ka fè pou ou pran swen tèt ou sou pwen sa. Ou gen dwa deside priye, ou ka medite, ou ka deside fè yoga, ou ka chache chaje bagay ou ka fè, ou ka deside pratike rekonesans de fason regilyè, ou ka deside pran konsyans de sa ki antoure ou yo. Gwo pakèt jan, tou senpleman se ou menm ki pou chwazi ki mwayen ki ap pi bon pou ou pou ou pran swen sante mantal ou. 4, Oh non, 4, 4. Chache konnen tou senpleman ki sa ki enterese ou, ki sa ki, ki sa ke ou anvi fè, ki talan ke ou, ou anvi gen lakay ou, ki bagay ki lakay ou ke ou pa t janm eksplwate. Idantifye yon bagay ke ou anvi fè, yon jan ke ou anvi ye, idantifye l epi. Ale pou li! Al chache l! Fè li! Envesti tèt ou ladan l! Ki avantaj, Quels sont les avantages d'investir en soi? Ki avantaj ki gen nan envesti nan tèt ou? Ok. Chak kategori moun ap tire yon avantaj byen espesifik de kesyon envesti nan tèt ou a. Si ou se yon anplwaye e ke ou deside rete nan kad anplwaye a, envesti nan tèt ou ap tou senpleman ogmante valè ou. Paske lè ou envesti nan tèt ou antanke anplwaye e ke ou envesti nan domèn ke w ap travay la, ou vin pi pèfòman. E depi ou pi pèfòman, sa vle di ke w ap pote plis valè ba antrepriz lan. E si se yon antrepriz serye, yo ta sipoze peye w plis. E si yo pa ta peye w plis, piske ou konnen valè w, ou konn kisa w vo, menm si w ta kite travay la, menm si Yo ta revoke ou, ou ta pèdi travay la, ou pa pè paske ou konnen ki sa ki la a. Ou konnen ke w vo plis ke sa ka gen nenpòt travay k ap byen peye w. Si ou se yon atis, envesti nan tèt ou ap pèmèt ou dekouvri nouvo stil. L ap pèmèt ou dekouvri stil pa ou yon fason ki pral ede ou demake de lòt moun yo. Paske antanke atis, envesti nan tèt ou. Lè l ap pèmèt ou dekouvri estil pa w la, l ap kreye yon orijinalite lakay ou. E lè w pral deside envesti nan achte materyèl pou devlope estil ou antanke atis, sa ap fè ke piblik ou a ap plis enterese vin sou ou e sa ap plis enterese yo rete paske y ap twouve ke ou siperyè antanke atis. Antanke biznismen, Biznismen, Biznismen, Antanke moun k ap fè biznis, Biznismen, Antanke moun ki ap fè biznis, envesti nan tèt ou, sa ap pèmèt ou. ajou avèk yon pakèt bagay, sa pèmèt ou ka pran chwa ki ap bon pou antrepriz ou an, sa ki pral ede ou kenbe kliyantèl ou an pe enpòt konkirans lan. Triyè. Ou gen tout avantaj pou envesti nan tèt ou. Pou tout moun an jeneral, envesti nan tèt ou se yon bagay ki aprann ou yon meyè moun, yon pi bon moun, yon moun k ap envesti nan tèt li totalman diferan de yon moun ki deside rete chita pa fè anyen. Donk, ou gen tout enterè pou envesti nan tèt ou. Kèlkeswa sa ou te a, kit ou te yon atis, yon pwofesyonèl, yon moun k ap travay nan yon antrepriz, yon anplwaye, je vle di, yon moun ki gen biznis li, yon fotograf, yon videyograf, yon chantè, yon dansè, ou gen tout enterè pou envesti nan tèt ou paske se fason sa ke w genyen pou w vin pi bon. Si a se pwen yo lavi de ou, n ap poze tèt nou kesyon, Ok, se nice, men kijan m pral envesti nan tèt mwen? Si w pa wè kijan w ka envesti nan tèt ou, ban m ba nou kèk bagay ke nou ka fè pou nou envesti nan tèt nou. Ok? Premyèman, yon bagay ke mwen renmen anpil, se sa ke mete la premye, ou ka aprann pale yon nouvo lang. Mezanmi, pale yon nouvo lang se kèk chòz de tèlman itil, si sa enterese w byen antandu. Se itil e se se aksesib paske gwo pakèt aplikasyon nan moman an, gwo pakèt chèn YouTube, gwo pakèt sit entènèt ki pèmèt ou jere sa gratis, byen rapid. Answit, ou ka aprann jwe yon enstriman, ou ka aprann fè manje, ou ka aprann danse, ou ka aprann, ou ka aprann jere tan ou. Sa se trè enpòtan. Ou ka aprann jere tan ou paske. Ye. Jere tan ou ka gen trè gwo ensidans sou kijan vi w ap dewoule. Aprann jere tan ou, aprann jere sèk de moun ki antoure w, tout sa se fason ke w ka envesti nan tèt ou. Aprann tou jere lajan ou yon fason ke ou envesti nan bagay k ap itil ou pou ou pa jis ap depanse lajan pou nenpòt ki ti fitilite. Brèf, ou ka aprann yon pakèt bagay an liy, ou ka li liv k ap ede ou grandi. Menm jan tou, si ou pa renmen li liv, ou ka toujou tande vèsyon odyo de liv yo. Ou ka chwazi pase mwens tan nan kabann pou w ka gen plis tan pou w fokis sou sa ki enterese w yo. Wi, sou pakèt bagay ke w ka fè pou w envesti nan tèt ou. Envesti nan tèt ou se yon bagay ke ou pa ta dwe janm sispann fè. Dayè, ou gen tout rezon pou ta envesti nan tèt ou. Sa fè w vin yon pi bon moun, yon pi bon zanmi, yon pi bon moun pou tèt ou, yon pi bon moun pou lòt moun ki antoure w yo, yon pi bon pwofesyonèl, yon pi bon atis, yon pi bon tout bagay. Ou gen tout enterè ki egziste nan mond la pou w travay sou tèt ou. Si ou kòmanse travay sou tèt ou jodi a, e ke ou kontinye, se sur e sèten ke sa ap enfliyanse fiti ou de manyè ekstraòdinè, de manyè sètèn. W ap jis gen yon lòt vi, w ap vin yon pi bon moun, w ap gen pi bon rapò avèk lòt moun, w ap santi w pi byen, w ap viv pi byen. Ke se swa klè, pa gen yon limit laj pou ou kòmanse envesti nan tèt ou. Ou ka envesti nan tèt ou a nenpòt ki laj. Si w pa t gen chans kòmanse sa pandan w te piti, se pa grav. Ou ka envesti nan tèt ou, kit ou jèn, kit ou piti, kit ou granmoun. Dayè, pa menm gen yon limit. Pa gen yon limit, pa gen yon lè pou w ta sispann envesti nan tèt ou. Ou ta sipoze ap envesti nan tèt ou toutan. Depi w kòmanse envesti nan tèt ou, ou pa ta dwe janm sispann. Ou ta sipoze kontinye. Paske, menmsi bagay ke ou posede yo, yo ka ale, menmsi moun ka kite ou, Men sa Ke ou genyen nan ou an, sa ou te envesti nan ou an, e li ka prete li pap janm ale. Hahaha. Donc, euh, qu'est-ce que j'allais dire? Oh oui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, je pense, je pense qu'elle vous a été utile parce que elle m'a été utile à moi pendant que, oh Seigneur, elle m'a été utile Pandan ke m t ap prepare l la, sa m raple akèl pwen si enpòtan pou yon moun envesti nan tèt li. M panse ke l te itil nou. Mèsi davò gade la video. Pataje la avèk vos amis si nou gen zanmi ke nou ta renmen konseye yo pou yo travay sou tèt yo. Epi a lundi prochen, je l'espère, pour la prochaine video.